Wi Sandy, nou pa pot kòb la fini? Si nou pa pot kòb la fini, m ka fè nou vin deyè l deyè a e. E kadav li nan bezwen li si nou pa pot kòb la fini? Nou chaje kòb nan men nou, nou di nou pot 50 mil yo n al nan fè radòt.

Ou konnen cheri. Anfòm.
Bon epa chak lèm vin la se ou sèlman m toujou wè pou kont ou pa gen lòt moun nan kay la? Wi ou konnen marim nan pa dòmi nan kay la lal travay se sèl mwen menm avèk pitit gasonm nan ki Alison ok se sèl mwen avèl ki nan kay la epi ou konnen.

Woww mwen vreman kontan. Esa pou te fè menm wi. Kounya menm ou konnen sa vle di san pa itil nan love ye. Yon moun ki pa ka ofri w lajan, yon moun ki pa ka voye w nan studio chak samdi. Sa ret ap fè a moun sa? M vreman kontan wi ma chérie. Ebyen nèg yo te avèl jodi pou m konseye la. Uhmm se byen. M panse kounye a m selibatè. Ok umm m swete ke ou jwenn yon lòt moun ki gen konprann, ki ka baw lajan epi ki ka fòme avèk li e jan wè m diw la.
Ebyen ok. M panse ke ou menm ankò wap edem jwenn yon moun. Ou konnen m pap manke fè sa ok. Depi m jwenn yon moun ki ka. Baw lajan ki ka pran responsablite w a tout fanmiw cheri map lage nan menw paske mwen m renmen komsi zanmim alèz menm jan avèk mwen si zanmim bezwen yon kob ke maril ka balil menm jan avèk mwen ou konprann. Yo menm sak pase Rosie. M pa gen koton dlo. Ou menm ou konnen ki kou map jere. Sak fè ou pa telman wèm nan baz yo. Sak pase menm.
Yo menm.
M gon piti nan menm misye gen. Yo misye pral gen 2 mwa nan men nou la menm. Talia ap manke fè tèt misye monchè. Moun yo gen kòb moun yo gen biznis menn. Yo gen gwo kay yo gen machin menn yo. Kòb sa fòl fèt menn. Bon menn ou pa fè moun yo voye kòb la menn.

Yo men yo pa gen erè kap fèt la non papa nou te tande. An palan de sa sista kot machin nan ou tap achte a.
Sista pou machin nan bon mwen fè yon kanpe sou li mwen te vle fè yon biznis avan ok paske m gentan planifye sou sa avèk marim nan ke pou m fè biznis ou konprann machin nan aprè map achte machin nan. Se yon bèl ide wi. Yon bèl ide. Ou panse ke l ap mache? Wi, m panse sa. L ap mache trè byen. M panse ke w ap fè plis kòb. W ap rantre plis kòb pou achte machin nan.
Egzakteman. E sa m t ap pale a mari m nan ke m di l m prefere fè biznis avan ke machin nan.
Sa vle di kòb la la. Wi papa Eskize mwen m grip wi Wi kòb lan la Kòb lan la Ok Ou ta mete l nan bank oubyen l lakay ou Sa w ap fè la Sa w ap fè la menm Non Kòb lan la men l pa nan bank Ok M ta di w Ou konnen Depi ou konnen kòb sa yo depi yo la w ap retire ladan yo Biznis lan p ap fèt M vle ke biznis lan fèt se sa k fè m di w kote l Ok m konprann sa w di a vrèman m te ka retire nan kòb la wi men marim pa banm posiblite sa li toujou ban mwen kòmsi m pa wè nan kòb la ankò wi sista ou pa wè m pa di w al rantre m pa al ba w chèz
se paske mwen pral nan makèt la m pral achte kèlke bagay pou m

Aktif nan aksyon yo wa konprann non. Se ou menm. Yo m potko pale avè w menn banm ti sa. Depi m la menn m pa fane non menn m pa sou anyen non menn. Ou ka gentan tcheke m menn. Ok menn yo banm ti sa menn. Yo gon dam la menn ki fèk met yon kou nan men nou la frè. Nan pla men nou.

Eeh pa anba florey menn e fanm ou ye menn. Ah baby dòk mwen jan toujou dèyè ti souri. Atò DJ ou pa vle drop mix e flè yo tou. Ou konnen ou konnen frè. Sonje sonje.
Ah nèg poze menn map tann travay la menn. Ye menn sa w konnen menn m tap jere bay travay sa pou ou wi menn. M pral esplike w menn. E yon demwazèl menn kòmsi m renmen ansanm avè l men li gen mari e mwen kòmsi li renmen kounya la e m te ansanm avè l. Wi nou tap pale nou tap enjoy nou tou alèz epi lèm mal tcheke travay la pou ou epi lèm rive m rive anreta m pa jwenn bòs la konn ti fanm nan pran tout tanm menm e fanm fòk mwen fre e fanm nan pran tout tanm fre m rive anreta fre tèt chaje wi menm men tankou ou menm menm
tout pale m pale ou pou pa nan bagay afè moun kòmsi nèg fanm ki gen nèg bagay sa ou nan gen mari ou gen pou ou. Enben esam diw min e komsi min epa mwen komsi ki renmenl non min e li t renmenm wi min men sa poum fè min.
Ou ka mouri min. Ah men epa mwen min m dil sa wi m dil komsi maril ka touyem min m ka mouri nan bagay sa min m dil sa min menl kole nan moudam min. Ok wa chonje ou te pran baton anlè min pou afè bagay fanm min. Yo m chanje istwa sa pa vin reveye m sa non min. Ohh pa fè sa monchè yo epa fòk li monchè. Epi sak pi mal la menn manzè gon jan menn lap banm love la lanvli fèm damoul tou wi menn. Sa dim la pandan se tan m gen bon madanm mwen tou e lan deyò l pa konn anyen non frè. Ebyen de wap bay kou wap pran kou tou wi. A m pa konnen dayè lan deyò e ti tèl m kwè lap travay bay ooh
pou ou menm. Menm prese oo. Nan ba yo wap ri min. Non monchè fòm oblije ri monchè fòm oblije ri. Fòw pa ri monchè pa patnèm ou ye min. M se patnè w.
Ou konnen si te gon bagay banm di w konnen si te gon bagay grav nan bagay kòmsi pou m pran madanm misye m tap fè w konnen epa kòmsi e fanm nan t pran m min. Banm di w m patnè w nan bon kondisyon ok. M konn sa. M pa patnè w nan move kondisyon.

E m kapab di relasyon an ok men sof ke banm di w m okouran ke l ap sòti lè l vle li antre lè l vle ou wè sa m ap di w lan e chak lè m ap pale avè l rele l nan telefòn bòt pou m pale ansanm avè l li toujou ap meprize m dèfwa li konn kite telefòn nan sone san repons li pa janm pran l m pa fin konprann sa k ap pase a men de tout fason pou mwen m santi relasyon an manke yon gon vid ladan l. Bon, kapab sou dènyeman tou, ou fè yon revelasyon pou manzè bagay sa yo. Ou konprann? E youn nan rezon ki fè m vin kote w, pou m te ka esplike w tout sa k ap pase yo. Ou konprann? Paske m pa fin vrèman konprann jan dat ka bouje ansanm avè m. Sa e si. M pa konprann menm menm menm. Bon, nan ki sans ou di dat la ap bouje ansanm avè w? Paske, se vre, nou pale, men l pa janm di m reyète relasyon nou. Pa janm pale m de Randoo. Bon Lè Daph Kare e gran sè Daph Kare bon m ka esplike w tout sa kap pase yo Daph Ka imajine w lè w gon mennaj nan vi w lè w gon moun nan vi w but ou wè moun nan vle fè vi ansanm avè w gon gon jan w sipoze ansanm a moun nan. Agredi fò, toujou la pou moun nan, bay moun nan atansyon, bay moun nan lanmou, bay, bay moun nan love. Èske w wè sa m di w la? Dafka li menm m pa wè sa yo nan li menm antanke mwen menm ki mennaj li. Ou konprann? But, nan sans m di w sa, m fon revelasyon pou li. Se kòmsi nan revelasyon an m wè manzè. Tale, tale, tale, tale, tale. Bon di m. An nou fèmen dosye sa ok. Ok. E dosye travay la menm dim non. An ok. E dosye travay la? Wi menm.
Ou pa bezwen pè non menn map jere sa pou ou nan semèn nan. Monchè nèg gen pitit nèg gen madanm frè. Yo banm di w menn map jere sa pou ou nan semèn nan epi sak tonbe map jis ba w pri. Li pa yon cho.
Yeah man msi map fon ti ralanti sou manzè mjere tout bagay pou ou mwen. Wa chonje m bal ou sèlman.
Ay frè m ou ye monchè. Bon ok. Yeah.
Bon ok.
Pa yon cho non em lage. Enh pa yon cho non em yeah map tann yon moun lan.
Nan men pa degaje w bro. Pa yon cho papa yeah.
Mesye oo gade papi dòk mesye yon nèg m tèlman apresye mesye tout pale m pale misye mesye l pa vle tande m di misye pa nan bagay sa yo menn ou gen pou wè la kounya menn fanm nan la menn li gen mari kap depanse pou li chè.

Bagay sa yo menn but m te rale kout a konplike men malerezman m gentan leve bagay sa yo nan dòmi an but ah.
Pale bagay ou fè pou li, li pat menm ka al lekòl menm, se ou ki edel peye lekòl la epi poul fè sa, non fòk nou pale ansanm avèl. Waw Enben pa gen pwoblèm non but m te vin kote w se jis pou te relel fwa l ansanm avèl antanke gran sè ou wè sa map di w la. But m te jis vin kote ou pou m te vin poto plent men ou menm wap just ou gen pou rele l but pou pale ansanm avè l pou di l ke kisa lap fè sa wap fè ou pa fin konprann jan lap aji an ou konprann but se tout sa m te gen pou m di w. Bon ok map pale avè l okontrè mwen pral rele l nan telefòn la pou m ka pale ansanm avè l Ebyen ok ou mèt ka gen dosye sa mwen menm map jere l. Bon pa gen pwoblèm non de tout fason m te jis vin kote w la m wè lè a gentan yon ti jan dim la but.

Bonjour. Donk pa tèlman fokis sou ti mesye yo wè kap pale ansanm avèw yo paske yo ka jis bezwen vin pwofitew epi yo ale donk map pwofite diw poze sanw paske mwen menm nan relasyon la donk ou wè kòman lap mache ansanm avèk mesye a donk se

Ou pa janm dim anyen pou timoun nan.
Bon. E se pa dim pa diw anyen pou timoun nan men se paske sa ke ou vle an li konplètman parèt enposib because avan e m pa kwè ke m te fè w anyen ki grav ki fè ke ou menm ou te kouri kite ansanm avèk mwen men m toujou renmen timoun nan e m toujou renmen timoun nan.
Epi ou pa janm dim anyen pou li. Epa m pa janm di w anyen pou li. Men ou menm kisa w vle? Kisa w vle? Ou vle pou m tounen ansanm avèk ou pou timoun nan ere? Mwen menm m pa vle sa paske m gen yon lòt moun nan vi m deja.
A, e timoun nan kap fin mete epi pou w ale? Epa de kesyon m fin met timoun nan ale cheri. Anplis ou vin la, menm salye w pa salye m. M konprann sa w di a wi sè m.

Konsa tou map poze sanm poum jwenn yon bon nèg tou. E ou konn pou kisa m rele w la? Map tande w. Timoun nan li pa ka viv san papa. Ok. Donk mwen vle pou nou rekòmanse. Ok pou nou retounen relasyon tout bagay sa yo.
Amè sèl sa m ka di w. M prè pou m pran swen pitit mwen, pou m ba l tout sa l gen bezwen. Men tounen nan relasyon ansanm avèk ou jamè, paske m deja gen yon fi. Ok, sa k fè sa? Paske sa w te fè an pa, li pa, li pa bon. Ok? Sa vle di. Donk, ok, ban m pale avè w klèman. Avan, lè m pa t gen ou, ou t ap metrize m. Men sa rive ke nou gen yon timoun, nan moman pou m ta tounen ansanm avè w lan, m gentan gen yon lòt vi m ap jere. Sa vle di ke. Nan moman ke w tap repouse m nan se paske m pat genyen, m pa konnen se paske kòmsi ou wè kòmsi lòt bagay gen bagay ki chanje ou vle kòmsi pou relasyon an retounen pou timoun nan ka alèz e se pou sa m so sorry map toujou pran swen pitit mwen map baw kòb dew bezwen kòb pou pran swen epi la fè ou pa bezwen anyen sak fè sa. Mwen jis bezwen pou.

Mwen bezwen yon moun la menn ki pou jere biwo a menn m tèlman gen bagay map regle menn m vin sanse pa gen tan menn men moun map bezwen an menn son moun ki sef ou konprann ki serye menn ki pa nan vye bagay ou konprann sam di w la. Wap jwenn li men li gendwa pa fasil men depi ou mete a la rechèch m panse map kap ede w fè sa.

Bay 25 yo 25 yo map lage 25. Aah map gentan jwe sa poum gen kont tan devanm bon sim pa paka jwenn li mwen menm map mete lòt moun a la rechèch pou sa.
Yo m konte sou ou papa.
Pa gen pwoblèm. Anben respè m.
Respè.